Bonjou a nou tout, yon lòt fwa nou tounen ankò pou egzèsis chimi òganik. Jodi a nou pral rezoud yon egzèsis bakaloreya, bon m pa sonje ane yo, men se yon bakaloreya nou pral gen pou nou ansanm avèm, 20 titre epi. asid, vinèg nan menm egzèsis la. Alò, ou menm ki fenk branche chanèl lan, abòne, like epi kòmante yon bagay ou bezwen, si se yon egzèsis ou vle rezoud, kite l nan kòmantè lan, oubyen si gon bagay ou manke konprann, si gen egzèsis ou vle nou fè pou ou, pa neglije fè l nan kòmantè lan, pataje videyo a pou ankouraje travay la. N ap avanse!

On donn, karbòn ki egal a 12, idwojèn ki egal a 1, epi oksijèn ki egal a 16 gram pa mòl. Ok. Mas volimik alkòl lan se 0,8 gram pa mòl. Mas volimik asid la se 1,08 gram pa mòl. Eskize m, karbòn lan se gram. Ok. Se mas lan.

D'une solution. Devi ou pale de sante Zima li gen rapò a sant sèm ok. Donk se nan 100 litre, 100 santimèt kib yon solisyon Ronm oubyen chanpay, se tan se kantite alkòl lan ki gen. Menm jan nan e Martens, swa 20 pousan ba kon je, e byè ki gen 10 pwen 5 pousan, 10 pwen 2 oubyen 10 pwen 5 pousan alkòl, se sa yo rele tit lan ok. Lè yo jwenn 20 titre a. Lè yo di w 12 degre a se kantite l gen an. E sa k fè alkòl e alkòl pur lan se 90 degre alkòl li gen. 90 santimèt kib pou 100 santimèt kib ok. Relasyon an se 100. E sa k fè nan egzèsis nou gen pou nou fè yo n ap wè n ap di w se si 100 santimèt kib te egal a 13 degre 13 santimèt kib ok. Donk sa se yon konpreyansyon. Se de menm tou pou vinèg lan. Vinèg lan se kantite se kantite vinèg ki genyen e se kantite asid ki genyen nan yon vinèg ok se kantite asid ki genyen nan yon vinèg ok si 100 santimèt kib te poutèl li te li te genyen 13 oubyen 6 titre ok se valè lan bon nou pral fè swit ansanm avèk egzèsis lan. Ok, yo te mande nou pou kalkile mas asid, m ekri M asid jis pou nou raple nou. Apre sa, yo te pase ansanm avèk yon lòt enfòmasyon ke yo te ban nou volim ven an, volim ven an ki te egal a. 5 lit ok nap di ve ve gran ve e nou note ti ve ti ven jis pou nou idantifye l ki enfòmasyon l ye li te egal a eskize'm son n sa ye 5 lit donk kòm inite nou gen se santimèt kib 5 lit egal a yon lit egal a 1000 santimèt kib donk 5 lit lan Sèk lik lan li egal a 5000 santimèt kib. Ok. Yo te ban nou ankò ke e dezyèm enfòmasyon ke yo te ban nou, yo mande nou pou nou kalkile volim vinèg lan. Wi. Volim vinèg lan. Vinèg. Ok. Yo ban nou yon lòt enfòmasyon ki te. Ke li te titre vinèg lan te titre de six degre ok titre a dezyèm tit lan vinèg ki est egal a six degre donk e nou raple nou sa m te di nou nan enfòmasyon an ke lè ap pale de tit on di tit ou degre alkoolik santezimal. Degre alkolik santizimal ou tit se kantite de alkòl ki gen nan bwason. Se menm jan tou tit lan tou se degre degre degre dasid nan yon vinèg ok. Lè l titre 6 sa vle di nan pou 100 santimèt kib pou 100 santimèt kib e volim e vinèg la konbyen asid ki genyen. Ok. Konbyen asid ki genyen? Li titre 6. Donk pou 100 santi mèt kib li egal a 6 santi mèt kib dasid. Ok. Se menm jan pou alkòl lan. Pou 100 santi mèt kib genyen 13 ki titre. A edi menm jan nan yon boutèy Martens. Yon boutèy byè kòm m pa sonje konbyen Martens la. Yon boutèy byè genyen. E di pou san ankò m kwè. Sen pou san ke e matens lan gen di pou san. Si m pa twonpe m. Ok. Donk nan volim bwason an tout pa alkòl. Gen yon kantite ki alkolize. Menm jan nan vinèg lan tou. Gen yon kantite ki gen asid. Ok. Apre sa yo te ban nou e.

Kib. Ok. Yo te ban nou yon lòt enfòmasyon ki te mu. Yo te ban nou mu ki egal a mas volim e mas volimik lan. Sa se pou alkòl. Mete mu ti a. Mu alkòl lan te egal a zero pwen e mas volimik lan egal a zero pwen ui gram pa santimèt kib. Pa santimèt kib. Epi mu vin mu asid lan. Nan fè mi ase, mi ase ki si egal a 1,08 gram pa santimèt kib. Vwala. M kwè tout enfòmasyon w la. Nou gen 6 santimèt kib, nou gen 2500 ok. N ap pase pa solisyon. Ok, la nan solisyon nou ka fè plizyè jan, nou ka kòmanse pa entèpretasyon. Men, piske kòmsi nou dwe fè tout bagay a la fòm, nou dwe fè l nòmal, nou pa ka kwe fè entèpretasyon. Si w fè entèpretasyon sè ke panse a se nan tèt ou, fè l sèlman sa vle di ou pa montre moun yo sa k fèt se pa entèpretasyon w kòmanse. Paske premye sa w ap mande m se mas dalkòl. Donk.

Chachon le volume d'alcool donk se yon entèpretasyon ka mete entèpretasyon ou ka ekri l la. Ok nou raple nou ke se lè yo pale de tit la se a pou 100 degre pou 100 santimèt kib la gen yon nonb de gen yon nonb de volume ok donk le e tit lan li endike se kantite santimèt kib alkòl ki prezan nan yon volume de 100 santimèt kib ok n ap fè entèpretasyon an ki se. Ki se pou 100 santimèt kib. Te gen. Pou 100 santimèt kib te gen 13. Ok, valè lan tit lan. Te gen 13 santimèt kib dalkòl. Alkòl. N ap ekri l akote l. Sa pa pwoblèm. Alkòl.

A. V. N ap di alò, M egal, mu ki se valè yo te ban nou pou alkòl lan, se 0 pwen 8 gram. N ap tou fè l pou nou montre kòman n ap voye e gram lan ale. 0 pwen 8 gram, li te eksprime gram pa santimèt kib, n ap mete gram si santimèt kib miltipliye pa volim lan ki se 650. 650 santimèt kib ok nou gen santimèt kib dè 2 kote vin rete gram donk valè an ap tou eksprime mas se an gram li eksprime l ap tou egal a ok li egal a 520 gram nou pral kalkile si nou ankadre l ok mwen evite pase 2 ba paske nan egzanmen ofisyèl la ou ka pase 2 ba nèg la pran l pou yon rezilta ok

Ok écrire l'équation de la réaction bon nou tou fò sa ap tou nan tèt nou kòm leson depi yo pale de etanòl kap pase ansanm avèk pou asid asetik ok se an prezans de bakteri aseti kòm biyokatalizè ok yon katalizè biyolojik ok nap ekri e fòmil devlope etanòl la ki se.

E donk li enpòtan pou nou mete byokatalizè lan e jan nou wè m mete l la Ba bakteri asetik. N ap fè ekwasyon an se l ap vin ban nou asid asetik ki egal a CH 3 CH 3 lyezon CO O. H plis H2O. Se sa ekwasyon an bay. Ok? Ekwasyon an dwe ekilibre. Nou pral kalkile mas dasid la. Lè nou pral kalkile mas dasid la, n ap pran menm enfòmasyon sa a. N ap pran se etanòl la, n ap mete l anfas asid asetik la. Ok se CH 3 ki se etanòl lan fas asid asetik lan. Nan mete valè lan. Ok. La nou pral mete mas atomik molekilè lan. Ok. Mas molè molekilè lan dirèj. Nan mete mas molè molekilè lan ansanm avèk mas. Matyè lan ok. Mas molè molekilè lan se somasyon tout molekil yo ok. Se 12 twa fwa 3 fwa 1 idwojèn lan ki vin bay e 15 nan fè somasyon nou konn valè yo deja nou konnen mas etanòl lan se 46 46 ansanm avèk mas nou te jwenn lan ki se 520 yo rele sa mas de la matyè ki egal a 520 gram. Ok, se 46, 520 gram, ebyen ou nan mete mas, mas molekilè e asid asetik lan ki egal a e 60 gram. Si nou gen yo nan tèt nou, l ap mye paske l ap pran tan pou nou kalkile yo tou sa. Ok, ki egal a 60 gram. Ok, nou mete x, nou te ka mete x, g. Se 520 pa 60 divize pa 46, fè kalkil la. Ok, x egal.

E sa k fè n ap di nou fè entèpretasyon? Nou ka note de pou nou te se yon lòt fraz egzanp sa ankò paske yo chanje valè yo. Nou te gen 5000 e e lit de ven, li vin pase a 2 pwen 5 nan enfòmasyon ke yo te ban nou an. Li vin pase a 2 pwen 5, ok. Nouvèl entèpretasyon. Ok. La a nou pral kalkile volim vinèg la. Pou nou jwenn volim vinèg sa a, n ap bezwen nouvèl mas alkòl, n ap bezwen nouvèl vo e nouvo volim alkòl e n ap bezwen volim asid la. Donk nou pral fè yon pakèt e rechèch ok. N ap di kalkil nou nou pa bezwen ekri kalkilon vo e le volim e di vinèg. N ap tou fè demach yo ok. N ap tou di chèchon. Le volume d'alcool. Paske nan bezwen tout enfòmasyon sa. Eske se chanjman done yo chanje. Tankou se yon lòt egzèsis. Donk nap pase pa calcul, cherchons le volume d'alcool en premier lieu. Ok. Nap toujou itilize menm relasyon yo. Se si pou 100 santimèt kib li te bay 13 santimèt kib.

Mu, mu ki se valè ke yo te ban nou an, zewo pwen uit, zewo pwen uit, miltipliye pa valè ke nou te jwenn nan, ki se 325. Zewo pwen uit gram, nap fè menm chema a, pa santimèt kib, miltipliye pa 325. Ok, 325 santimèt kib, nou gen santimèt kib la, nou gen santimèt kib la, Ya ale apre te gram. M egal 260 gram. N ap souliye. Vwala. Kounye a nou pral chèche mas asid la. Ok? N ap bezwen mas asid la. Nan mas asid la, n ap remete etanòl fas a asid asetik. Se li menm ki bay ekwasyon. Se toujou ak menm ekwasyon n ap sèvi. Ok? Ok, nou te ka sèlman chèche volim la. Alò, piske n ap bezwen mas asid la, e pou nou jwenn mas asid la, fò nou konnen dezyèm mas e alkòl la, se pou sa nou te chèche mas alkòl la avan. Ok, n ap mete ekwasyon ki se CH3. Lyezon CH de OH ki tanvè asid asetik la ki se CH twa lyezon COO H. Ok. Nou se menm valè nòmal lan ki se mas e molekilè lan ki se somasyon tout mas yo ki se 46 gram ansanm avèk valè ki se mas matyè lan 260 gram. Mas alkòl la 260 gram ki se nouvèl mas lan epi n ap mete menm valè sa a ki te 60 gram epi tanvè a x ok donk x m asid si nou vle nou ka fè l jan nou vle x mas asid egal e n ap fè kalkil la 339 pwen 13 339 pwen

Ok, chèchons le volume d'acide, n ap pase pa fòmil sa. Se li nou gen, e li nou konnen, e li n ap itilize. Nou va aprann nan doulè pyès moun. Se M sur V. Ok? Donk, n ap tire volim nan. Donk, n ap fè ti ankwa a la. A e baz nan matematik la. Donk, V a vin egal. M sur mu ok mas lan mas la se lan sur mu ok sela enplik ke v egal 339.13 mil anlè a la sur mu valè yo te ban nou nan relasyon an nan done yo se 1.08 gram pa santimèt kib ok 1. Zewo uit gram pa santimèt kib. Ok. La m pa m pa mete je a m bay espas sa. Gram te pou sa, gram pou sa, gram anlè, gram anba al ale. Apre te santimèt kib donk ki se e volim la eksprime an santimèt kib. V egal, li ba nou yon valè de 314. 314 vigil zewo zewo nèf santimèt kib. Ok konnya nou pral mande bay ou sa ou te mande nou an ok nou wè tout demach fò nou bay sa ou te mande nou an men fò nou jwenn premye valè yo ok calculons volume du vinaigre. Ok la nou pral fè yon lòt echanj ok se toujou pou 100 santimèt kib se sa nou pran depi yo pale w de santezimal se yon valè ki egal a santyèm ok se toujou pou 100 santimèt kib kòm volim nou te gen volim relasyon nan la di relasyon ou fè a ki te ban nou 20 ki te titre 6 ok 6, Vinèg lan ki te titre 6 santimèt kib. 6 santimèt kib. Kounye a nou pral di, nou pral chèche pou konbyen, ok? Pou konbyen volim vinèg? Volim vinèg sa te pou 100, se la nan mete x la, ok? La nan mete volim lan, tit lan te egal a 6, 6 santimèt kib, nou gen yon lòt volim ki te egal a, e... Yon lòt volim ki te egale a 314,000,009 ok 314,009 santimèt kib ok la se kantite vinèg lan se menm jan nou te kab chèche kantite e alkòl lan ki gen an ok se la n ap mete èks la n ap fè pwodui ankò 314 pa 100.

Na revize, regade video a pou nou wè demach yo, fòmil yo epi kòman nou fè rechèch yo avan nou abouti a sa nap jwenn yo ok. Merci a tout se te yon rèl plezi pam bliye abone pataje video a pou ankouraje travay la si w renmen tou like paj la abone nou epi kite yon kòmantè sou yon egzèsis ke w vle nou rezoud pa gen pwoblèm nap fè sa pou w nou la pou w se te Privabak merci.